Pi bèl kalite mwen se ke Mian gen, son moun ke l pa bezwen moun pou bouske l, li menm li bouske tèt li pou kont li. Pale ansanm, nou renmen lakay, nou toujou ap pale de lakay, nou toujou ap pale de jèn, son plezi pou nou, nou toujou vle pou tout jèn avanse, paske nou kwè nan edikasyon, pi gwo batay nou nan moman an son batay pou ledikasyon, ok, nan peyi an, jèn fanm, jèn gason.

Manmi. Yo salye w sou trak sa manmi. Ya, nou pral goute pou n wè si l bon tankou se manmi ki t ap fè l. Manmi konn fè manje anpil timoun. Li konn fè manje anpil anpil. Nou pral gade. Vin manje. Toujou ap rele moun vin manje.

nan ti video m sa yo manke mare gen la marye si te gade video maryaj lan se la marye aayy nou pap janm sispann di la marye felisitasyon alright m swete pou tout bon bagay yo pou li pou l beni vant lan pou Bondye beni vant lan talè la pou m pran nouvèl la marye a ansent ok kòman w ap pale kòman w ap bay mesye a kòman w ap bay mesye a

Waw li fatige.
I don't like pòm de tè fatige.
Ok la se premye mwen avèk Dede na marye nou konn la marye deja. Nou pase yon ti moman ansanm paske m pa konn kilè nou ap wè ankò.
I miss you. I am gonna miss you too.

Alright guys sa se yon lòt zanmi mwen mwen te rankontre avèk li m pat gentan m pat gen chans pran oken footage avèk li paske m pat gen charge epi li menm li pat gen espas sou telefòn li non li se Béatrice Pierre nou zanmi lontan depi lè nou tap fè twazyèm ok jis nou fin lekòl nou fè pitit nou fèt menm lè nou fete menm jou paske li fèt 28 février mwen fèt 28 février Alright men nou te gen chans rankontre avan mwen te deplase. So sa fè m di byen malgre m pa konn ki lè n ap wè ankò. Beatrice m ap tou fè w konnen ke mwen renmen w anpil. So mwen gen tan sonje nou nan ti konvèsasyon nou. N ap toujou kenbe kontak. Ok. Nou zanmi lontan. Sa fè vrèman lontan nou pataje yon pakèt bagay ansanm. So yeah. I love you. I love you. Alright guys, sa se Anne Rose, Anne Rose Pierre, men ki pa sè Béatrice Pierre, ok, se zanmi m, sa se de zanmi danfans, depi nou soti nan menm lokalite, ok, ti rive la ti bonit, se de li menm nou tap pale talè an, ok, Anne Rose map rive sou ou, nou gen pou nou e kanmenm cheri, mwen sonje ou, ok, mwen sonje ou anpil, pwese gen anpil de bagay ki fèt ke m boko menm wè, nou boko renkotre avèk Djedje, nou boko renkotre avèk Princess lan, nou gen pou nou e cheri, I love you, and I miss you. Mwah. Alright, la nou genyen Josette Pressoir. Elle est toujours joyeuse. Se li menm ki te nan komansman videyo a. Li toujou joyeuse. Lè l ap pale avè w, toujou gon gete e nan vwa li. Toujou euh, li la pou l fè w ri vrèman. M pa menm ka eksplike kòman lè w bò kote l kòman ou santi w. Ya sa se nou menm toujou mwen avèk Josette nou te fè ti foto ya nou lè lap pale avèk ou vwal tèlman rive sou ou li toujou an jwa ok li toujou an jwa li toujou kontan wè marim depi Josette ap pale avèk mwen marim gentan mandem. Kiyès sa se Josette paske l konnen l gon paske l konnen vwa a ok I love you girl I love you so much I love you franchman m bay yon kare m konn pa eksprime m pou m di kòman m santi m pou kounya la paske m sonje nou anpil mwen vrèman sonje nou gen anpil bagay ki gentan make m so I love you so much n ap toujou kenbe fèm ok mwah mwah mwah mwah. Ok, moun nou wè la yo se pa sèlman zanmi sa yo mwen genyen. Mwen gen pakèt zanmi toujou. Men mwen pat gen chans wè avèk yo akos de distans yo rete. Yo rete vreman lwen, ok, akote mwen teye an. E pi, nan semen map vini an, vag ensekirite an te vreman Li te vreman wo li te bay pwoblem ok men m konnen gen anpil zanmi m alright kon nou pat gen tan we I'm sorry ok mwen dezole se pa sa mwen ta vle men m sonje nou anpil tou ya map fè nou konnen se pa bliye m bliye nou se pa paske nou pa nan parmi Bon zanmi m yo se jis m pat ka gentan rankontre avèk nou paske m pat gentan devan m. Moun sa yo mwen rankontre avè yo se moun mwen rankontre avèk Petyonvil, Dèlma, ok. Zòn pou m ta rankontre avèk nou an, l ap vrèman, li t ap difisil. So, pa fè jalou, ok, m pa vle pyès moun fè jalou, moun mwen pat gentan rankontre yo. Nap wè kanmenm nou toujou pale nou toujou rete an kontak mwen renmen nou anpil anpil anpil ok love you mwah.